So we have a couple of questions it may not be in English it may be in Creole so just bear with us guys. Kle New York la map oblije ba nou l Esther se afè pam zanmi m Esther koman w trouve w e Pedro koman w trouve w premye fwa nap jwe New York. Nap jwe nan moman Christmas, yon bèl peryòd ke tout Ayisyen renmen, tout moun renmen anpil. So, kòman nou twouve nou pou premyè fwa nan vil lan? On dit la femme d'abord, so m panse ke se yon bèl evenman kap fèt, m panse se bèl bagay, mwen menm mwen twouve m, mwen twouve m nan po m, mwen kontan, mwen paka tann pou show an kòmanse.
Kounya la pou la lòt kesyon kem gen pou ou a Kòman ou vini avèk non Japòt la?
Bon Japòt la son non k vini li pat vini izi li pat vini izi gen moun ki di ke li sonnen lòt li bay lòt aspè so Japòt se pandan ke mwen menm avèk Maestro a tap chèche non epi m ale nan kazino nou konn al nan kazino nal distrè nou epi yon lè m fon Japòt. Nou fè yon djapòt, Mike sa di sa sa ye la, m di sa son djapòt, li di m wè sa a, son bèl non. Men kòman non djapòt la vini la jodi a.
Kounya la, nan moman sa a, kòman w wè w nan HMI la? Èske w wè ke ou ka avandi, ou ka vin pi gran? Kijan w wè ke. nan fason ke ou ka si w konnen ou kapab pran piblik la pou yo pou ka rale piblik la sou nou.
Bon e nòmalman nan HMI la m pa ladan kounye a m ladan lontan ok e paske m te nan djakout mizik m pase 8 an nan djakout mizik ok so m pa yon nouvo veni men se sur ke Aktyèlman la m gon koneksyon dirèk avèk piblik lan ok m gon koneksyon dirèk e m panse ke siksè yo siksè a kòmanse e m wè m yon lòt jan e piblik la ankò wè m yon lòt jan nan HMI la.
Kesyon sa map pozel avèk Esther Supri, Esther Supri son atis depi m konnen l li te toujou solo lèm wè Esther. Dènye fwa m te wè Estelle te nan yon live avèk ti lunèt e Estelle ap souri m te wè w nan yon live a ti lunèt lè sa m te panse w tap rejwenn ti lunèt men aprè sa m wè w fè kou blan se avèk djapòt ou ye so kote w pi konfòtab aktyèlman.
Bon kesyon an senp se kote m ye a se m panse ke nan chak sa w pase Se pa kesyon de konfòtab. Depi w nan yon bagay se chèche, se chèche konfòtabilite w. Ou konprann sa m di w? M panse ke nan tou de mwen te konfòtab. Se jis ke nan chak bagay w ap fè gon yon new chapter. So te gon chapter pou ti linèt kounye a se yon new chapter pou djapòt.
Esther fò nan kesyon yo.
Kounya la tout moun bezwen konnen yo renmen Pedro eske Pedro gen yon fi nan vil.
M gen tout m gen tout tout fanatik mwen yo e pou mwen yo ye ok m bal dirèk tout fanatik mwen yo nèt se pou mwen ok sa yon ti jan pèsonèl nap swiv toujou.
Ok ou pa vle di si w gen yon fi so kounya m bal voye tout fi yo sou ou la. Tout moun se mennaj yo. So pou mesye yo deyò a yo pa al wè w bè anfòm, yo pa bezwen konnen si w gen mennaj.
Bon pou kounya m pap chèche, m pap chèche men mwen vrèman ap di tout moun ki apresye m yo mèsi men Esther pap chèche nan moman an. M plis focus sou atis lan. Esther wap gade la se yon timoun depi lèm te konnenl se te nan levanjil li te leve men lèm ap gade Esther kounye an m wè Esther ap fè lòbèy sou stage m apresye sa anpil Esther eske ou toujou al legliz menm jan an?
Wi m toujou al legliz men akoz de Djaz lan kounya ka vwaje pi souvan, sa rann mwen ke pafwa mwen pa ka al legliz paske lè dimanch nou konn nou toujou ap pèfòme men depi mwen gen tan se sur ke mal bay mal bay Bondye glwa e la m leve.
Bel atis!
Apre de aswè a, ki kote wap jwe ankò? Bon, nou, kalandriye nou full. Map jwe map jwe aswè a nan met leza la e demen map Hollywood live avèk zenglen epi map pral ayiti m pral pòdepè le 27 28 map wanament 29 nap santiago 30 nap san nap kapital e nap antre nap tounen isit nap tounen miami pou nal jwe pò sent lusi pwogram yo anpil pwogram yo anpil nou full.
Bon avan nou klotire dènye kesyonm pou Esther Esther èske ou gen timoun oubyen.
Non m poko gen timoun. Eske map chèche? M poko M poko gen timoun. Yon fanatik ki fèk di m la a l pral ba w bag. Pa gen pwoblèm, di l map redi. Well there you have it guys this is the first exclusive interview here in New York first time performing on stage at Bentley's Night Club. You're gonna catch them, you're gonna, they're gonna about to go perform right now, so this is all the questions that we have today, stay tuned for more.
Eh, nou bèl ansanm, nou bèl ansanm, bèl bagay, mwen men koup lan, nap byen fwape. Pedro zanmim, fè lòbèy.